Senyè Dye Toupisan, Papa nou ki anwo nan syèl la, nan minit sa la yon lòt fwa ankò nou di w mèsi pou gras ou, pou favè ou, pou mizerikòd ou, nou di w mèsi Senyè pou sa ki ou fè pou nou papa, pou sa wap kontinye fè pou nou, pou si bòn sware ke ou te pèmèt nou te kouche, nou te leve an byen e ou pa kite anyen ki mal rive nou pandan sware sa Senyè, ou te pwoteje nou, ou te beni nou kontre. Tout sa ki mal ki te kapab rive nou yon lòt fwa ankò nou diw mèsi Senyè. Nou mandew padon pou peche nou yo Senyè nou rekonèt ke nou pechè nou rekonèt ke nou fè anpil bagay ki pa bon nou rekonèt ke jiskaprezan Senyè nap viv nan peche nou rekonèt jiskaprezan Senyè nou poko legal devan ou nou rekonèt sa e pa paske nou pa rekonèt sa non Senyè men tout sa ki poko fèt se volonte ou ki poko vle Senyè nan minit sa yon lòt fwa ankò nou diw mèsi. Si vrèman sa ki ekri nan bib la si vrèman bib sa a se verite si vrèman Senyè sòm 59 soti nan ou menm Si vrèman Sòm 91 soti nan ou menm, Senyè, mwen vle pou ou apwouve m sa, mwen vle pou w fè m wè sa, Senyè, yon lòt fwa ankò. Mèsi. Mèsi, Senyè. Mèsi pou gras ou. Mèsi pou favè ou. Ok, yon lòt fwa ankò, bonjou ou bonswa. Pou moun ki pa rekonèt mwen, non pa m se frè Ruben Gustave. Frè Ruben Gustave, kòman ou kapab retwouve jwenn nou? Ou kapab retwouve nou jwenn nou atravè de YouTube. Osinon atravè Facebook. Non an se Frè Ruben Gustave, ou ka ale sou YouTube oubyen sou Facebook make Frè Ruben Gustave. Nou menm se yon jèn atis evanjelik k ap viv o Chili. Nou gen twazan depi ke n ap viv o Chili. Yon lòt fwa ankò nou mande Bondye padon pou peche nou yo. Nou mande Bondye padon pou peche nou yo pa paske nou pa konnen nou pa peche non, nou konnen nou se pechè. Nou tout se pechè. Paske jiska prezan mwen menm se yon jèn ki marye, mwen marye nan ak sivil, mwen marye nan leta, jiska prezan m poko resevwa benediksyon legliz. Pa paske m pa konnen se yon peche sa ye non, m konnen sa. Men tout sa ki poko fèt, volonte Bondye ki poko vle. M pap kite satan pase m lòd, tout sa ki poko fèt, se volonte Bondye ki poko vle. Ok sa nou pral di a, ni se pa yon istwa, ni se pa yon revelasyon. A vle di nou wè avèk de je nou. Ok jodi a ki se 19 septanm 2018, jodi mèkredi e pa vre?

Nou wè yon gwo limyè ki parèt nan mitan de ti fènwa sa yo. Selon Sòm 91, nou wè yon gwo limyè ki parèt nan mitan de ti fènwa sa yo. Yon lòt fwa ankò, nou di w kèlkeswa kote ke w ap viv nan mond la, kèlkeswa moun k ap soufri, ou kapab ale li Sòm 91. Konsa tou, ou kapab li Sòm 59. Si w inosan, ke peche w yo deja padone. Si w inosan, wi, men konsa tou si w koupab, selon Sòm 59, Sòm 59 se pou ou. Si w inosan, Sòm 91 se pou ou. Men si ou koupab, Sòm 59 se pou ou. Yon lòt fwa ankò, nou vle ke Bondye apwouve nou. Sa nou vle wè e nou vle tande. Avan ke nou kòmanse pale de Bondye, nou vle wè, nou vle tande. Èske nou vle wè, èske sa ki nan Bib la, èske Bib sa se verite? M vle wè sa. Yon lòt fwa ankò silvouplè map mande ou menm ki resevwa video a rann nou yon sèvis patajel pou nou patajel lè kew pataje se pa lajan ke nou pral nou bezyen fè avèl nou pa fèy pou lajan nou pa fè e nou ni nou pa bezyen popilè tou nou pa fèl pou nou popilè men si nou si Bondye moutre nou yon bagay fòk ke nou kapab pale silvouplè pataje video a pou nou aravèk pa parapò de WhatsApp parapò de Facebook parapò de YouTube kèlkeswa kote ke ou resevwa. Video sa ou kapab patajel pou nou yon lot fwa non an anko se frè Ruben Gustave. Ok nou gen yon bagay ke nap mande Bondye ki plis ke lò ki plis ke lajan ki plis ke bèl machin ki plis ke kelkeswa menm si Bondye ta fè nou jwenn viza pou peyi ki pi rich nan mond lan sa pap itil nou anyen. Menm si Bondye ta fè nou jwenn viza pou peyi ki pi ki pi rich nan mond lan, ki gen plis richès nan mond lan, sa pap itil nou anyen ke desizyon nou pran kontre satan an, ke Bondye kanpe ansanm avèk nou, ke Bondye siyen selon Sòm 91, ke Bondye siyen lèt ou Sòm sa, selon Sòm 59, selon Bib la an jeneral, selon Bib sa ki nan menm lan an jeneral, si vrèman Bib sa se pou Bondye. Menm lè ke Bondye ta fè nou kado machin ki vann pi chè nan mond lan, sa pap itil nou anyen. Menm lè ke l ta fè nou kado avyon. ki vann pi chè nan mond la menm lè ki ta fè nou al jwenn viza pou n ale nan tout mond la sa p ap itil nou anyen ke Bondye siyen dèyè dous Sòm 91 ke tout moun k ap soufri inosan yo jwenn libète yo e Bondye siyen pou nou dèyè Sòm 59 ke li ba mechan yo sa yo merite a mèsi mèsi se te zanmi w Frere Ben Gustave ke Bondye beni w ou menm ki inosan.